Ou se moun ki pa jwenn anyen. Mwen gen yon bebe. Lèfini tou, ou panse ke lè w te kite avè m lavi w t ap pi byen pase sa? Kòm m wè la make a vand. Afè w tèlman pa bon kounye a la ou likide tèt ou, ou pou vann kounye a? Paske se pwodui ki bon ki a vand. Tout sa k pa bon nan poubèl. O mon Dye!
Pwodui ki bon ki vann.
Hello mes amours koman nou ye koman nou ye jodi an nou gen Yomi Otpol ki retounen bak ak yon nouvo video pou nou ki pa yon lòt ke yon reyaksyon sou feyton elle a tout gâché feyton moman an feyton anpil nan nou ap mouri pou li an feyton kap ba nou plezi an feyton ki vrèman enteresan avanm kòmanse avèk video a map di nou pa bliye abòne ak chanèl la like video a epi kite yon kòmantè anba sa kap travèsew sa ou renmen Sa kap fè aktyalite nan epizòd yo nan moman an la, nou mèt di l si se Bob nou renmen, si nou santi Bob se papa Bobina tout bon vre ekri nan comment lan, ouvri kò nou nou pa gen pwoblèm. Banm kòmanse avèk videyo a byen rapid. La nou ka nou ka konstate kòman Bob ateri sou Faby, lal bay Faby cho avèk Bobina. Nou tout la konnen Bob se yon grandizè, yon grennen prent. Bob se yon. Ee kòman m te kapab di sa? Bob li menm se yon mawozo. Li degaje l pou l fè Fabie wè pitit li an. Alòske pitit lan pa menm pou Bob. Nou ka konstate kòman Bob ateri sou Fabie tankou yon avyon ki pèdi fren. Li nèke rive sou Fabie, li nèke di, Ey manman lougawou m te byen bezwen w. Wè nan ki eta ou mete pitit mwen an mezanmi. Fabie pa grann pitit lan, Fabie pa matant pitit lan, Fabie pa. Anyen pitit la pou Bob egare nan eta sa pou di Faby se li ki mete pitit la nan eta sa mezanmi nou ka konprann lè yon moun fou pou pitit li humm Bob ka tiye moun pou Bobina nou ka wè kòman mesye dam yo ap diskite diskisyon an vrèman anpil diskisyon ap pete gwo jouman ap deklare mezanmi sa nou pat espere pou Bob la se li menm Bob vin remèt Faby. Bob pa respekte faby pou seng kob bob mete nan lavi faby li di se andan faby ki glasiye faby pat ka bal pitit men kalmèn bal pitit li pa redi poul bay kalmèn pitit lan aa monchè bob ou byen di ou pa redi vrèman paske Bebe sa ou pa konnen kiyès ki depoze bebe a paske yon moun ki bay yon bebe li sipoze dil redi pouki yon pitit ou pa redi pou lagel yes ou ta sipoze redi si ou pa redi pitit lan pa pou ou vre bob bob manyen ouvri zyew bob an nou gade diskisyon mesye dam yo kijan medam yo ap diskite mesye dam yo awoyo. Jan Bob ansanm avèk Faby ap depoze a la se yon bagay grav an nou gade ansanm mes amours.
Ey manman lougawou manman dyab m te byen bezwen w wi ou wè nan enpoze Cami ret anpè ou wè nan ki eta ou fè timoun mwen an ou fèl nwè menm jan avèk ou ou fè nenl ekout ou fè nenl sou konn se nen vonvon menm jan avèk nenw. Ou anraje ma chère. Kounya la gade m son nèg po wouj manman timoun nan son moun po po wouj nou gen bon nen men gade nen timoun nan wa ta di se wa ta di se e zèl avyon.
Et voilà mes amours se konsa diskisyon Bob avèk Fabie tap dewoule. Nou ka konstate kijan match la rèd. Game lan vrèman difisil pou Faby ansanm avèk Bob. Bob pa satisfè de nen Bobina ditou ditou. Bob pa satisfè de koulè Bobina. Se pat koulè sa Bob tap atann, se pat stil nen sa li tap atann nan men pitit fi li. E vwala, tout chay yo tonbe sou do Faby. Faby gate pitit moun yo tèlman. Li tap fè Carmène fè move zan. Mezanmi nou youn paka konnen ki kote koze sa a soti. Bob ouvri zye w gason w ye mete pantalon w sou ou. Nou ka konstate kijan Faby ap pase Bob nan tenten. Li fè Bob konnen se li menm ki pat vle ansent pou Bob paske li pat bezwen gen pitit pou yon moun nan. Eta bob ye ya la patap janm bezwen fè pitit pou bob bob fè konnen se andan faby ki glasiye mezanmi bob fini avèk faby nèt bob pa respekte faby e nou ka konstate kijan kamèl li menm li mache sou bob li danse sou bob janl vle nou pral gade yon lòt Konvèsasyon pi rèd ankò match lan rèd rèd rèd anpil nou pral wè kijan Faby ansanm avèk Carmène yo menm 2 mèdam sa yo pral fè gè pa yo a bagay sa nou paka fin konnen ki kote lap rive avèk bobina ki tonbe sa.

Map diw sa ankò. Ou gen enterè pou bay papa timoun nan timoun nan paske timoun pa konn leve avèk bòpè. E ou konnen trè byen pitit la pa pou bòpè. Li pa tap konsa. Kòman je yon fanm chèch mesye. Bon ou menm sak pase. Ou gen enterè pou fèmen danw. Ou tande sam diw lan. Sinon wap foure sa nan jew. Ou tande sam diw lan. Pitit la se pou bòb li ye. E peu enpòt li pat pou li. Sa pa gadew. Gade sa m di w la. Sa ap fann figi w. M ap demaske w nan ti jwèt ou a. E m espere ou byen pran vapè avèk tizann ou pou sò bèbè ka toujou otòp. Apre san mil dola m ap fin pran nan men manman Bob la. Mezanmi gadon game gadon game match lan vrèman dur nou ka konstate kijan 2 medam sa yo tounen 2 chyen anraje nou ka wè kòman Faby li menm li debake sou Carmène se dega sèlman lap manke Carmène. Carmel li menm li santi Fab. Faby tèlman ensilte li, nou ka konstate ki reyaksyon Carmel pou li kapab fèmen bouch Faby. E Faby li menm li pa pè chay. Faby son fanm dyanm. Faby kanpe tòf nan vizaj Carmel pou l mete sa l ap di an pou Carmel. E Carmel li menm, li fè Faby konnen Bobina kabeyen nan san, li fè twòp kout san, se sa k ka pèmèt Bobina nwa. Li tèlman pa jwenn koze pou l di. Nou ka konstate Carmène gen yon game l ap jwe toujou avèk moun Bob yo. Li fè Faby konnen aprè l fin pran 100 mil dola lan nan men kolonn Bob yo l ap debake pou l ka al fè yon lòt bò. La a n ap gade kòman Carmène li menm li tèlman santi Faby met nan lavi li, li chèche pou. Pote jwenn yon bagay pou l kapab koresponn ansanm avèk Faby. Faby pa pran ti presyon sa yo. Faby pa pè Carmen. Faby stop Carmen ansanm avèk men li avèk bout moso tòl li an l ap ba l presyon paske bagay yo boule Carmen. Carmen oblije di pou Faby fèmen bouch li nan dosye sa a sinon l ap bat li paske Carmen li menm li vle fè konnen ke pitit lan se pou Bob. E l fè konnen se yon lajan l ap fin pran nan men kolon Bob yo. Carmène ou anraje. Ou pa ta fè Bob sa. Bob twò bon moun. Bob twò renmen pitit li. Ou ta bay Bob chans pou l gen ti pitit sa a. Jan l ap kale kò l sou Faby sa a. Di andan Faby glas li ye. Sa s on derespektan. Nou pral vire nan yon lòt faz. Nou pral wè kòman yon limenna debake sou pastè lan. Ki se soeur Elvire pou tèt maryaj lan toujou li vle fè pastè a konnen li pi gran Elvire pa gen dwa marye sa son derespektan pastè a pa pran presyon sa nou pral gade reyaksyon yo. M pi gran ke Elvire. Non pa gen bagay sa pa gen bagay sa maryaj pa gen tout bagay sa pastè.
M te gen dwa pi gran lontan nan sa pase maryaj pa gen bagay sa. Pastè pozew nan ligne ou tande m pi gran ke Elvire. Ok Elvie ap kouche pasi pala mwen menm ki serieuse m poko marye.
Pastè a mete nan lavi limenna jan nap konstate la pastè a di li te gen dwa pi gran lontan kite timoun yo marye alò se la nap mete fen ansanm avèk video mes amours an nou ret branche pou lòt ki gen pou vini nou paka tann sa ki gen pou vini mèsi a ou menm ki tap gade video.